Anmwee ou konnen, bon e pa jodi a map preche levanjil ou poko janm dakò pou pran levanjil la, eske wap dakò pou asepte levanjil la jodi a? Wi mwen m prè pou m asepte l kounyea la m pap kapab non mwen gon ti kal m ta renmen viv ladan l. Paske deyò a pa gen anyen se nan Bondye k gen lavi, li gen lavi k pa janm fini an. Ya m panse sa, m panse sa men pou mwen menm se satan ledyab ki gen plis. Sa pale djab.
Men sanble sa m te panse. Wè, ak sa wap gen ou gen pouvwa pou fè anpil bagay paske li Bondye espesyal la. Nap kontinye mache paske bon se ou k akonpanye m jodi a m pa gen lòt moun ki pou akonpanye m pou fè travay la avèk ou menm ak fòs Bondye ap ban nou an nap konbat ak tout sak parèt devan nou. Nale wi.
Waw mesye Bon de talè m kanpe la m pa wè anyen menm m pa wè menm moto ap pase nan zòn nan m pa wè anyen la men pa wè sam ta fè monchè. Kòd. M santi lavi m an boulvès la pa sa m ta fè menm menm menm non. M santi m enève menm. Oh non mesye. Si m te yon ti patnè pa m ki t ap pase nan zòn nan la menn. M ta rele misye m fè yon ti pale ansanm avè l la bon mwen depi maten m kanpe la men m pa wè anyen menm. Non monchè m pa konprann non. Kilè zòn nan pa bon jodi a non menn. Depi m fè yon vire pou m wè sa m ap wè monchè. M pa konprann non lavi a pa bon. Aria papa m pa jwenn anyen pou m fè men e kisa m ap fè m ap reziye m poze men bagay yo tèrible wi m ap poze m. Jezi ap vini kite mond sa vin jwenn jezi oh jèn gason sa kap fèt nou la ou anfòm mwen mwen anfòm tou wi ou pa tande pale de yon nonm ki rele jezi ou pa konèt nonm sa mwen menm non. Nou pa konèt misye? Non, m pa rekonèt. Jezi ki nan syèl la se li ki gen tout pouvwa, pa gen sa li pa ka fè. Wè kouman m fre, wè kouman m fèl, wè kouman m chèlbè nan Jezi? Wè jèn gason sa, l apèn konvèti. Se vre?
M sèlman m preche levanjil, li asepte pou l swiv Kris. Mwen menm bandi, baz mwen, bandi m ye tande. Mwen ye bandi. Ou yon lòk nan kou m, lò sa a ye. Bon, wè lò sa ou genyen an, sa p ap itil ou anyen. Sak pi esansyèl la se Jezi de Nazarèt. Ou pata pou mwen gen Jezi ki nan ki gen tout pouvwa a? Men ti papye sa. Si se ou k ban mwen l, m ap pran l. M ap ba w ti papye sa.
Chak lè ou leve, w ap li on pasaj ladan, ou ap jwenn bèl pawòl, ou ap jwenn anpil sak efikas ladan. Se vre?
Ap wè apre li di apre lamò kisa ki gen ankò? Apre lamò kisa ki gen ankò? Apre lamò pa gen anyen ankò.
Ah ok. Se sa l di. Kounye a pou nou mèsi ak levanjil yo.
Oh! E sa w fè? Pou kisa e sa w fè? Wale ou kite papye a nan men m? M ale, m ale.
Pa gen pwoblèm.
Jezi renmen w tande. Jezi renmen w. Satan renmen nou. Dakò. Banm diw wè brother. Wè mwen menm depi yon nèg bank avèm ou bank a lanmò. Ou mache avèm ou mache ak sèkèy ou brother m. Wè jodia patnèm. M pa gen anyen nan pòch men mwen jodia fòm vin ak tout bagay patnèm pase m pa bon nan non. Ey a kondisyon premye sa nou jwenn nan pou mwen ye. M pa gen pwoblèm men mwen menm mwen m konnen mwen son premye tou. Devan brother. Pa gen pwoblèm. Wè sam diw la menm. Pa vire fas ou, ou pa konprann. Ou wè sa k gen an? Mwen menm nan lavi sa a, mesye, nan lavi a chak nèg aprann ou yon bagay pou fè. Mwen m pa levanjil, ou yon levanjil la bat ou, ou yon katolik la bat ou, jodi a fò m konnen lari sa konben nèg ki konprann li. Se yo menm ki di sa. Ou wè sa a, mesye, sa a ke m fè vi m, m ap montre nèg yo, yo pa konn sa. Brother, si Jezi te konnen bouch nou te fèt fann pou nou manje, nou pa t oze fè mal sou latè.

Ou tande? Ou pa konnen gon moun ki moun sou lakwa pou nou? Se Jezi Kris de Nazarèt.
Ou wè nonm sa a?
Se li menm ki bay lavi ki pap janm fini an. Ou pa t ap renmen gen Jezi sa jodi a? M pa t ap renmen gen Jezi, frè m.
M pa t ap renmen gen anyen, bòdè m.

E sou misye mesye. Pale ak misye mwen. Wè sak pase pito. Mòde, lè w jwenn moun nan ou nan gran chemen, ou gade se levanjil kap preche w. Yo pa di w sa levanjil la ap di w pou w fè a non, pou w fè non, men fò w tande. Wè sa m di w la, gade m byen pou w wè ak kiyès ou ye. Se nou k kòmande lari a tande, apre ou menm. Ou pa gen pi gwo ankò tande. Se nou menm ki komande lari a tande pran kepi sa rapid pran kepi sa pale avèy pou mwen pou li konprann pase m pa vle tiye a mal palo sa fèm pa two vole di m non menm m tande yap pale yo di yon pat nan mayo wouj de mesye kap preche levanjil la yo bay yon koutò sa fèm pap fri yo la paske m poko konfime si m konfime l bòdè.

Komandan, men kanpe la. Kòm yon granmoun di yon bagay, nou pap dakò. Nap touyem serye mesye. Sè Viktè, sa w konnen m panse? Ou pa moun ki te gran chemen an? Men sa map gade.
Espri m di li gon bagay nan forè a. Tout espri m, pandan map mache a, m santi ke espri m ap touche m e di m pase nan forè a non, genlè forè a frajil. Yo sa nap fè nap retire fo ya pou nou. Paske esprim pa konn dim sa men Bondye li konn tout bagay nap kontinye mache. Wi Bondye pi gran. Li pa gen pwoblèm non.
Men banm di yon bagay. Wi.
Pandan nap mennen fo ya yo konn faji tou fè kòm Bondye anlè nan syèl la se li ki gran se li kap voye nou an nou dil devan nap dèdèl. Bondye tou pisan lap ban nou sipò pou nou konbat ak mechan an. Anben ale. M konnen ou pa konn fadya ou. Non mwen pa konn fè.
Anben nou mare. Mesye.

Se pa jèn gason ki tap refize levanjil la? Wi se mwen menm wi. Aah ou wè pouvwa Bondye?
Mèsi anpil wi. Yo pa pran sou ou?
Wi nèg yo pran. Mèt leve leve ou dwe pa nan prizon ankò Bondye ap delivre ou. Epa man nèg yo te gen zam wi. Kenbe fòn bous mwen nèg yo mete m blanch. Nèg yo pran tout nèt.
Tout, tout, aah.
Men poukisa ou pa vle tande pawòl Bondye? Paske nou sot preche w levanjil ou pa asepte. Bay yon konsèy non sèvitè, kisa k gen nan levanjil la? Bagay la m tap li,
kisa Bondye te fè pou Laza. E te di konsa tou, aprè lamò kisa k gen? Pa genyen ankò. Wa eskize m paske m te fè anpil erè nan lavi m. Banm di, eskew ta renmen.

Moun wap gade video a si istwa rive sou ou pa bliye abone like epi kite yon komante.